Bonswa avèk tout zanmi nou yo, tout frè nou yo e kap koute nou patou. Se zanmi w frè Josué ki antre nan kay la. Nou renmen w, n apresye w. Pa bliye nou toujou di ou, a chak fwa ou tande ti meditasyon sa yo, lè nou pale de ti meditasyon nou di paske yo pa long, men yo gen anpil efikas, yo gen anpil pwisans, yo gen anpil pawòl ki bon ladan. Anpil pawòl ki bon ladann. Pandan map pale a, m pran pa m, e ou menm wap pran pa ou. Donk, ede yon lòt moun a tande, ede yon lòt moun a tande levanjil, paske rezo sosyo yo yo bon, fòk nou itilize yo nan yon fason pou nou kapab ede levanjil la avanse. Donk, se objektif nou sa a, chak moun ki tande, pou lavi kèk moun kapab transfòme. Nou pa prale pi lwen. Nou sèlman di w mèsi dèske w ap tande ti videyo sa epi w pral fè yon lòt moun tande li. E mèsi nou di w sa, se zanmi w frè Josué ki ansanm avèk ou detanzantan sou paj youtube li e sou pay facebook li. Nou pral ete trè kout. Nou gon istwa klè devan nou. Yon bèl istwa ke ki nan Luc chapit 19. Se istwa Zache ke anpil predikatè, anpil pastè, anpil lidè, anpil evanjelis, pale sou li. Men jodi a nou pral retrase yon leson spirityèl anndan pasaj sa nan kelke minit kap ede w grandi, kap ede w ka konprann levanjil plis. Zache, nan pakou Jezi sou latè, Jezi pase anpil kote. Men Jezi pral pase lakay Zache.

Sa li gentan fè istorisite Zache la. Li jwenn, li pral travèse lavil Jeriko, pandan lap travèse lavil Jeriko, li jwenn yon nonm lavil Jeriko ki rele Zache. Kisa Zache te ye? Yon pèseptè kontribisyon. Vi sosyal Zache, Zache te yon nonm te rich. Anndan pase la ou gentan wè Zache se te yon òm sosyal ki te gen anpil moun, ki te gen anpil zanmi, ki te gen, paske Zache se te yon kolektè, se te yon kolektè denpo. Sa vle di li te gen anpil moun, vire tounen moun ap vin kote l. Ou konnen sitou nan peyi nou, yon pèsep, yon enspektè mache yo, yo gen anpil zanmi. Kòman moun ap vin kote yo pou mande yo fevè, èske m ka gen plas sa, gen ka bay ti kòb anba. Bon, nan tout kote gen rakèt, m kapab di tout kote, pa sèlman an Ayiti, men m pran egzanp de peyi nou ki gen pèseptè e enspektè mache yo. Men Zache li menm yo te rele l, se te yon kolektè denpo. Se yon moun ki tap pran kòb enpo yo, kòb mache yo pou l kolekte yo epi pou l bay majistra vil la, pou l bay responsab la. Men nan responsabilite vi sosyal Zache, Zache te toujou gon tou nan manch. Paske Zache te bezwen lajan e sa fè w di Zache ete yon nonm rich. Non sèlman l te kolektè prè dimisyon men l te kolektè denpo men l se te yon nonm ki te rich. Sa vle di Zache rich, Zache li rich Rich zache a ou pral wè se pa yon rich li te fè lajann nan nan travay di wi zache travay men zache te pran lajan enfo sou moun yo e sa fèm te pran egzanp de enspektè mache nou genyen nan peyi nou yo ki gen anpil relasyon piblik ki gen anpil moun ki gen anpil kontak. Delege vil la. Donk sa vle di, moun mesye sa yo, yo gen kontwòl mache a, se yo ki gen kontwòl mache a. E menm jan Zache te gen kontwòl mache a, te gen kontwòl vil la. Sa ki enpòtan anndan vil la, yo di, Zache te yon nonm ki rich. Men Jezi pral pase lavil Jeriko pou l rankontre avèk Zache lavil Jeriko. Jezi pral jwenn Zache. Li pral di zache mwen pral lakay ou. Kou nan le zache tande jezi kris pral pase, se ke zache a fe, zache tande jezi pral pase, se ton nom ki te kout, paske yo detaye la vi zache net, menm nan hotel, nan gwo seli, se ton nom ki te kout, donk, e eh byen, Zache fè yon mwayen pou l wè si l te ka wè Jezi. Men nan objektif Zache, se wè l te bezwen wè Jezi kiyès moun yo pale de Jezi ki se yon sovè sa a wi. Se te objektif li, se te wè. Men objektif li se pa te chanjman. Men, lè Jezi jwenn Zache sou ti pyebwa a, paske li te kout, foul la te anpil,

M vle tou Jezi konn non w. Li rele Zache nan non l, li di, Depèch twa, m pral lakay ou. Li rele Zache nan non l. Lè l fin di l sa, li di, Kase twa, li di, Zache, depèch twa de desann, ka se che twa ke je dwa ale loje ojodi. Rapidman, Zache obeyi. Zache, e se depecha yo desann e resi Jezi avèk jwa. Nan ti meditasyon sa nan mande èske ou resevwa Jezi avèk jwa. Nan vèsè 5 lan, Jezi desann lakay yon kolektè depo yon nonm ki rich nan magouy. Poze tèt nou kesyon, mwen avèk ou menm, lidè, pastè, evanjelis, apot, ki bay non tèt ou gwo non. E Jezi desann lakay Zache, l ale l chita a Zache, l manje avèk Zache. Poze tèt nou kesyon nou menm, lidè, pastè, apot, evanjelis, ki bay tèt nou tout gwo non, bichòp. Jounen jodi a, nou ta jwenn yon lidè ki chita avèk lakay yon lesbyèn k ap mache. Nou ta di a, lidè sa a, nan, nan, nan, nan, ap fè nan peche, nan adiltè, e sa nan fòkinn fònikasyon. Nou pa ta menm poze tèt nou kesyon eske se pa preche l ap preche levanjil. Jezi Kris antre lakay Zache ki se yon nonm rich, nan bay moun kout ponya. Nan pran lajan moun plis. Si nou ta jwenn mwen lakay yon masisi. M tap di a jezi nan masisi. Ou ta jwenn yon pastè lakay yon yon moun nan peyi nou nou konnen yon lesbyèn. Yon madivinèz. Ou ta di a. Nonm sa li pwopòz levanjil li pwopòz kretyen li. Li pa kretyen. Men kisa nou menm nou fè? Enben, se objektif sa nou di Jezi pa t vin pou l kondane, li te vini pou l sove. Se sa k fè mwen di nan plizyè videyo m genyen pase yo, ann pa kondane moun, ann al chèche sa yo ki pèdi yo. Paske nou gen anpil moun ki pèdi nan mond lan, tan pou nou rete n ap joure sa yo k sove ki gen anndan legliz la, ann al chèche Sa yo ki pèdi nan mond lan, gade travay Jezi fè, li desann lakay Zache, yon kolektè denpo, yon nonm ki rich nan pran lajan moun plis pou l ka gen lajan. Jezi Kris chita antre lakay Zache e yo di Zache resevwa Jezi avèk jwa. Jounen jodi a nou ta pale anpil. Nou plis joure moun, nou plis kritike moun, nou plis pale moun mal, nou plis mete moun deyò legliz, se sa m toujou ap di. Mwen menm jounen jodi a, levanjil mwen an se yon levanjil gen anpil moun ki pap janm asepte avèk li. M gen yon levanjil kote ke m ap di li lè li tan pou nou ouvè pòt pou kè moun, pou moun yo sove, paske Jezi pat vin pou l kondane. E sa k fè m te pran istwa nan videyo pase yo, m te pran istwa Simon le Simon le doktè pa e Simon Pyè. Le doktè de la lwa rankontre a Jezi. Epi nou an dyalòg, kote ke zi mwen pale nou dyalòg, epi fanm nan ap fon aksyon de repantans avèk dlo nan zye. Mwen repete l plizyè fwa. Epi, epi, si mwen ap pale nan kè l, si Jezi te konnen ki yès dam sa te ye, li pa t ap asepte pou l ap fè travay sa. Anpil de fwa, mwen avèk ou menm, nou gen travay pou nou fè. Tan pou nou fè travay nou. Ale chèche sa yo ki pèdi, amèn, men waw. Pou nan chèche sa yo ki pèdi, pou nou ede lòt yo sove, men nou rale yo dèyè, nou detwi yo, langaj nou, bouch nou, konpòteman nou. Jodi a nou di, lidè yo, mwen menm ladann, ou ladann, frè yo ladann, ase! Ann al chèche sa yo ki pèdi. Venez à moi vous tous, nan vous tous la, se pa sèlman moun ki, li pa t vini pou moun ki gaya yo, se pou moun ki malad yo, vous tous la li gen lesbyèn, li gen masisi, li gen vòlè, li gen bouzen, li gen asasen, li gen blasfèmatè, li gen jouda, li gen kalyomnatè, li gen ògèy, li gen tout moun, li gen jalouzi, li gen moun k ap pale moun mal, li gen tout bagay, li gen moun ki rayi moun, moun ki pa vle wè moun, li gen tout. Ann al chèche yo pito. Se pa elmi yo, se pa rayi yo, se pa detwi yo. Ann al chèche yo paske yo bezwen sali a, le sali pou tous. Otè a di le sali pou tous, le sali pa gras, a tout tèt ou fè. A tout moun le sali a ou fè. Sa vle di si yo fè a tout moun, jounen jodi a menm jan Jezi chita lakay yon kolektè depo, yon nonm ki rich. Nan fè kout plim yon nonm ki rich. Sa vle di zache lè lap fè resi a pou moun yo nan mache a, lè si pou moun yo peye 50 dola, li itilize 2 fich. Ou konprann sa map di a, moun ki nan peyi m yo byen, li itilize 2 fich, li ka fè 2 fich, li fè youn 50 epi l bay yon lòt fich 100, epi l pral bay rapò fich 50 lan epi fich 100 an pou li epi l fè 50 dola e ou pral wè kote ke zache pral retrase verite m ba ou a epi zache pral di senyè, pwiske. Ou antre lakay mwen, m reyalize m te m pat bon, e sa map di w la wi. Tan pou n pale moun yo mal, chita avè yo, dyaloge avè yo, fè counseling avè yo, konnen a, konnen yo. Pale avè yo, dyaloge avè yo, koze avè yo, menm jan Jezi Kris nan nan Jan chapit 4, Jezi Kris rankontre la fam samaritèn, li dyaloge avèk li. Jounen jodi a si se mwen ki tap dyaloge avèk yon fanm, nou tap dim nan sak pa bon. Tan pou nou ede moun avanse, tan pou nou preche levanjil, men nou pito ap detwi, nou di aba detwitè yo. Aba moun kap detwi yo. Viv levanjil, ann rann lòt moun yo sove. Tanpri n ap detwi. Ann lòt nan moun yo sove. Sorry. Mwen avèk ou menm. Ann fè travay pa nou an. Jezi Kris desann lakay Zache, li pot sali pou li. Ann pot sali pou lòt moun yo. Ann sove lòt moun yo. Ou menm kap koute m, ou menm kap tande m, nan nenpòt lè ou pral tande m nan, nan nenpòt lè wap koute m nan, frè w zanmi w Josué di w jodi a, hoo, an nou sove lòt moun yo. Le salut pour tous, le salut par grace, le salut offert à tout être donné. Venez à moi vous tous, sans exception, non de tutè, men okontrè, Ouvè pòt la pou lòt moun yo sove. Ouvè pòt la. La gras pou tous. Jezi pat vin pou l kondane. Bay lòt yo chans pou yo sove. Mwen men mon frè m ak sè m zanmi m. Tanpò pote gwo tit pastè, evanjelis, apot, doktè. Ou konprann? Bishop! Si w pa rele nèg la Bishop, l ap fache. Jodi jounen jodi a, an n pote tèt nou non. Le Sèvitè de Dye. Le Sèvitè de Dye pou n sèvi pèp la. Pou n sèvi sa moun yo ki malad yo. Paske nou gen anpil moun ki bezwen doktè. Jounen jodi a, nou pa pale de doktè ki bay medikaman, ki bay sewòm. Men moun yo bezwen yon bon doktè. Doktè nanm ki pou ede yo al sove. ki pou ede yo sove, jwenn ann ede lòt yo sove, ann pa detwi, ann pa itilize la detriksyon pou n detwi moun, men ann itilize, ann ouvè pòt lagras la pou moun yo ka sove. Frè m ak sè m yo, zanmi m k ap koute m sou paj YouTube, Facebook mwen, se objektif nou sa, trase levanjil nan Lik chapit 19, ou menm k ap koute m, li pasaj la de 1 a 8, w ap wè kòman Zache kontan. E aksyon Zache lè Jezi vin pale avèk Zache, Zache resevwa Jezi avèk jwa, epi Zache chanje. Tout sa Zache te konn pran yo, li rann yo. Se konsa w ka transfòme yon lesbyèn wi. Se konsa w ka transfòme yon masisi wi. Se konsa w ka transfòme nenpòt moun ki nan yon bagay ki pa bon an wi. Se konsa w ka transfòme yon moun ki tonbe nan yon bagay anndan legliz wi. Lè moun nan tonbe anndan legliz, li nan yon bagay ki pa bon, l ap fè yon bagay ki pa bon, li tonbe. Se pa pale l mal, se pa detui l non, se ba l men pou l leve, priye pou li wi. M tonbe jodi a, w ka tonbe demen. Men jodi a nou menm nou plis pale moun mal, nou plis detwi moun, nou plis pale moun mal a lang nou, nou plis joure moun anndan legliz tan pou n ouvè pòt pou moun yo sove. E sa k fè m te di nan videyo a, gen lè si Jezi Kris te bay lidè, pastè, evanjelis yo, apot yo, nèg ki bay non yo gwo gwo tout tit yo, e sa k fè m mande w al tande videyo yo, si yo te ba yo chans pou nèg sa yo te konn kale lèzòm, gen moun ki pa t ap gen chans. Lè w tonbe nan le peche, gen moun ki pa t ap gen chans, yo t ap pran baton pou yo kale w chak jou. E, gen moun ki kretyen ki t ap pran baton nan bouda w nan men pastè. Yo pa t ap gen chans. Vòlè ki t ap pral kale vòlè. Ansasen ki t ap pral kale ansasen. Se sa k fè David di, Je suis peche kontre twa sèl. Je suis peche kontre twa sèl. Dans le Somme 51, peche a, li di, David fè deklarasyon peche a li anndan nou. Nou sòm de nati pecherès. Jodi a m ka tonbe, ou ka tonbe. Men ki sa nou fè? Ann chita avèk pale avèk moun yo, ann pale avè yo, ann pa detwi yo, ann pito n ap pou n pito n ap pale moun yo mal. Nan priyè nou n ap itilize de gwo mo de malediksyon. Sove Si w sove, rann yon lòt sove. Si w tande levanjil sa a sou paj nou an, rann yon lòt moun tande l. Pa detwi moun. Ouvè pòt la pou moun ki sove. Jodi a nou itilize rezo sosyo yo pou n preche levanjil. Gen anpil moun ki pap asepte pou yo pataje paske levanjil dwat la, levanjil de Jezikri a li difisil. Paske jan m te di sa, si mwen jodi a m ta al chita avèk yon moun ki pa bon. M ta nan renmen yon masisi jodi a m ta pote non masisi wi m te wèl yo tap fè foto se sa nou fè pito plaplaplaplaplap men pa poze kesyon kisa moun sa ap fè la èske pa gon lòt objektif ann atenn mond lan e sa pou wè kisa jezi kris jezi kris atenn Teritwa ak levanjil, li fòme disip yo, e li fin fòme disip yo, epi li di nou menm tou, ale fè pa tou le mond preche la bòn nouvèl, la bòn nouvèl, pa pou lajan, pa pou enterè, pa pou defann tèt nou, men se pou sove, sove, se pa pou defann tèt nou. Men se pou sove! Jounen jodi a nou plis rich ke pou n rann moun sove. Nou plis rich, nou plis rich, nou plis preche ladelivrans ke pou n bay moun yo levanjil dwat. Nou plis preche moun yo ladelivrans ke pou n bay moun yo levanjil dwat pou n ale lakay yo pou n sove yo. Frè m ak sè m k ap koute m sou paj mwen, m pa prale pi lwen. M ap kanpe la ansanm avèk ou. Sèlman m ap di ou. Li lè li tan pou ouvè pòt gras la pou moun yo sove. Paske se pat san w ki te koule. E sa k fè m te di, ou pa baton Bondye, ou pa frèt Bondye, ou pa igwaz Bondye. An n kite Dye aji pito. Paske lè Jezi antre lakay yon moun, se transfòme l transfòme, se chanje l chanje, se pa detwi l detwi. Ou pa igwaz Bondye ou pa baton Bondye bay yon chans pou moun nan sove paske le mond bezwen Jezi zanmim ak frèm yo map kite ou la pou yon lòt ti videyo ankò pataje live sa pataje videyo a patajel fè yon lòt moun tandel fè yon lòt lidè tandel li lè li tan poun di levanjil. Menm kan ou pa banm chè poum preche, menm kan ou pa ba jwenn chè poum preche men map dil, se pa 50 diplòm ki pral fèw bay levan vrè levanjil la. Ou te mèt gen 50 diplòm, ou te te gran tewolojyen, gran pastè, gran bishop. Jodi a objektif Jezi se pou sove se ouvè pòt la ba lòt moun yo sove. Li lè li tan poun bay lòt moun yon chans. Si nou fè sa, nou va wè kòman ke se va jwa, bonè san fen. Frè m yo, m kontan avèk nou. M kontan wè nou pou yon lòt ti videyo ankò. Mwen Raymond, se te fo zanmi w Josué ki te sou panèl la. Ke Dye vou benis. La gras pou tous. Le sali èt ofè a tou tè done. Le sali pa gras. An Jezikri e an Jezikri sèl.